Avan misye mouri, misye gentan rele lakay li, li di li pap tounen, lap mouri. Pase li di li menm lap fin tire bal ki nan zam li an, apre sa lap touye tèt li li menm. Li di li gentan rele lakay li anvan l mouri, li di li pap tounen. Mwen de zòrèy mwen e dèyè do m li te chita. M tande misye rele, li di m pap tounen non. Pase m pap tounen, mwen menm m pap mouri konsa, map fin tire bal mwen apre sa map tire tèt mwen. E sa m te tande misye di. Tande, kite m poze w yon kesyon.
Donk, li kòmanse tire avan menm ke yo kòmanse fouye machin nan. Monchè, ban m di w.
Lè nèg yo fin rale machin nan, y antre anndan avè l. Lè y fin antre anndan avè l, kounye a se lè sa yo fè chofè a kanpe pou l ouvri pòt la. Kounye a lè chofè a ouvri pòt la, m pa konn si e pa t nèg ki chèf la, yon grimo, do touni, l antre anndan machin nan. Lè l antre l di bonjou tout moun. Nou tout di l bonjou, bonjou. Kounye a l di nou pa bezwen ban m dan griyen non e pa Jezi k la a. Depi l antre, misye ak 9 milimetre li nan senti l, li pa rale zam. 9 milimetre li m wè l nan senti l. E pandan l antre, misye rive kote m nan konsa. Pandan misye rive kote m nan, l ap avanse, lòt nèg y ap defile dèyè l. Polisye a te dèyè m, m tande kòw! Polisye a tire, epi misye tou kouri tounen. Misye kouri tounen, menm zam nan l pa rale, li kouri tounen, l desann machin nan. Kounye a, pandan misye fin desann machin nan, pandan l rive atè, m tande gen anpil repetisyon deyò a, m pa ka di w kòman, se anlè nèg yo ap tire. Epi nou tout kouche atè. E lè n kouche atè a, bal ap pete deyò. Gen youn nan pasaje yo ki di, Mesye, ann soti demen anlè pou n al pale ak nèg yo. Yo di chofè a soti, apre a yo di ann soti. Kounye a nèg la te jis dèyè l, gentan travèse tèt nou tout, li soti. Kounye a lè m wè misye soti, anpi nou tout leve, nou soti demen anlè konsa. E lè sa yo fouye nou, mwen menm m te gen de telefòn, m te gen youn android la m te gentan foure l anba kòbèy la, lè y antre yo pran l. M te gen yon ti rede m peze nan pòch mwen. Yo pran l. Detan wap soti demen anlè bag maryaj mwen te nan menm. Yo di ey vin jwenn mwen vin jwenn mwen. Yo di sa e lò men e lò e men. Yo di banm sa. Epi yo pran. Epi bous mwen yo pran bous mwen. M te gentan gen lajan ladan m te retire yon ti bay men si m konnen m retire pi fò. Yo met yon sak ladan l. M di fè m gade pyès yo. Yo fin pran lajan epi yo lonye bous la ban mwen.

Donk ou ta pral travay okay ou byen sa ta pral regle? Non non m ta pral wè madanm mwen pitit mwen ap travay pòtoprens madanm mwen pitit mwen nan pwovens.
Kisa nou genyen kòm defans si vwazen an ta atake nou ki defans nou humm kounya se gè kap pale. Gade sa likrèn pran nan men larisi. De tout fason li defann li. Men nou menm. Nou pa ka menm bay tèt nou sekirite. Nou pa ka bay tèt nou sekirite jis pou polisye ki mete tèt li devan yon bandi. Devan yon ti bagay mwen tou sal avèk yon zèl sandal nan pye l. Ebyen ti vagabon sa a se li menm ki pral touye yon polisye, ki pral fè tire moun ou pran jiskaske yo mete polisye a, pou ki polisye a pa santi l an sekirite epi pou l touye tèt li. Alò, m swete ke nou panse sou peyi paske lè n ap fè peyi mesye, n ap wè tout sa pou n fè, n ap konn tout sa pou n fè lè n ap fè peyi. Alò, panse sou fè peyi.